Oditè, oditris de lemisyon yon ti pwomnad nan legliz yo, mwen salye nou e m prezante nou ekskiz mwen tou pa le fè ke yè m pa t kapab vreman reponn a ekzijans mwen. Ekzijans mwen se ekzijans mwen fè tèt mwen dabò pou m toujou la. Pou m kapab ede nou, jan nou konn di an, bi emisyon sa se kale je w. Kale je w pou w wè kote w ye, kale je w pou w wè nan ki legliz w ap mache, kale je w pou w wè ki pastè w genyen, kale je w pou w wè ki entèpretasyon de tèks biblik yo ke y ap ba w. E mwen, nou te deside jodi a. pou nou pale ankò de yon lòt bagay ke nou toujou ap pale de li legliz, men èske anpil nan nou konn pran le swen pou nou konn egzakteman ki sa l vle di? Èske se pa se pa paske moun konn ap repete l nou repete l tou? Oubyen nou panse sa l di nou kwè se yon verite? Ou di mwens ke eske vreman nou konnen mo sa se tel bagay li vle di an reyalite. Y a le mo kalamite. Le mo kalamite, ki sa l vle di? Jeneralman, nou tout ap pale de kalamite, o yo diw gad yon kalamite, mesye sa a oubyen dam sa a se yon kalamite l ap monte, men pandan se tan ke nou pa konnen egzakteman vre kisa kalamite a vle di. Mwen t ap panse a mo kalamite, mwen te di eske vreman Menm lè moun yo konn anndan legliz y ap bay Bondye manti. Paske konn gen bagay yo rele l kalamite l pa kalamite. Konn gen bagay yo ba l yon non e pa non sa vre. Men ki kote yo fè sa anndan legliz la. A ki yès yo adrese yo a Bondye. Premye bagay la pou w pa di kalamite san w pa konn sa l vle di ankò nou pral eksplike w kisa selon chèrchè k ap, a m pa ka di n tankou mesye Petit-Robert yo, yo konn fè, e akademi fransèz konn fè pou y ap sòti nan nan rasin yon mo pou yo jwenn yon mo. E y a kalamite ki se yon malè piblik. Yon malè piblik. si nou vle pran yon egzanp de yon malè piblik, se bagay ki te pase lendi maten an. Se yon malè piblik. Sa ki te pase nan zòn Kanapevè lendi maten an, se yon malè piblik. Yon malè piblik, 14 jenn gason mouri lapoula. san yo pa t malad. Sa se yon malè piblik. E gen anpil lòt bagay ankò nou ka pran kòm egzanp de kalamite. E yo ka di ke se yon malè piblik ki se repan sou yon kontre ou sou yon vil. An pran egzanp sa ki te pase a. Tout moun tande pale de sa. Et tout moun viktim d'une façon ou d'une autre de sa. Parce que gen dwa se pa pitit pa ou. Men se pitit yon moun. Se yon moun tou. Pou ap gade moun sa a, kote ke yo mete du feu sou li, gen yon mte wè, kote ke l ap kouri a tout du feu a sou li. Sa son kalamite.

Kalamite. Se yon nwizans. Se yon katastwòf. Se akimilasyon de pwoblèm. Mete pwoblèm youn sou lòt. Ou dwe debwa. Lè w ap mete youn sou lòt, youn sou lòt, w ap pote yon pil pwoblèm alafwa. Ann pran egzanp, pwoblèm kay, pwoblèm machin, pwoblèm manje, pwoblèm vwazinay, pwoblèm tè, tout sa yo, sa bay yon kalamite. Wè, tout sa yo bay kalamite. Kòman ou pral konprann ke ke yon moun w ap viv pou w gen pwoblèm kay, ou gen pwoblèm manje, ou gen pwoblèm timoun pa ka al lekòl, ou gen pwoblèm vwazinaj, ou gen pwoblèm tout kalite. Men sa se yon kalamite. Men pafwa, lè nou legliz la n ap pale de kalamite, nou pa konn ki sa kalamite, moun nan just repete kalamite.

Tout sa yo se sinonim de kalamite. E lè nou pran kote l pale de kalamite piblik la, se evenman domajab d'une eksepsyonèl gravite.

Se te yon kalamite. Se te yon katastwòf natirèl. 12 janvye 2010, pa gen yon Ayisyen ki ka bliye sa. Depi ke ou, depi ou gentan gen 12 an, bon pa 12 an, depi ou gen 14 an, ou te ka viv li ou pat konnen men depi yon moun la nan 15 ans 16 17 ans ou konn katastwòf sa ou ka pat gen konesans pou konn ampleur li pou te konn tout bagay de li men manman w a papa w te souke kanmèm nan moman sa epi ke mwen vle nou fè nou konnen ke loske vous etes a l'église Ne repete pa un mo san savwa la sinifikasyon, sa sinifikasyon oubyen sè sinifikasyon. Wap pale de kalamite, tandiske ou pa gen kalamite vre, ou ka gen yon ti pwoblèm fasil a rezoud. Yon kalamite se tankou m ta di w, yon moun ki nan fèm kay, kay li bout, li pa konn kote l prale, li pa gen kòb pou l peye l, li nan yon kalamite. Yon moun ke fèm e kolaj pitit li bout, li pa ka peye l. Li pa gen anwo, li pa gen anba. Li pa gen pèsonn li ka rele. Yo met timoun nan deyò, egzamen pral rive, sitou lè se egzamen ofisyèl. Moun sa nou kalamite. Yon moun tou ki leve gen de twa pitit, li pa ka bay manje, li grangou. Timoun ap di manman m grangou, papa m grangou, yo menm tou yo grangou. Moun sa non kalamite paske li pa gen a ki kriye a ki repondre. Li pa gen a ki kriye. Moun sa non kalamite. Bu emisyon yon ti pwomnad nan legliz yo se pa kite w repete sa y ap fè w repete legliz, se repete sa ou konnen sinifikasyon l. Pase ke menm o nivo de la polis jidisyè, gen de kesyon yo fin poze w, ou reponn yon bagay san ke w pa t konn siyifikasyon l byen, ou di mo a, se sa w di a se li yo ekri. E lè yo vin di w tèl bagay, ou di non m pa konn sa a non, men se ou ki te repete l. Moun pa repete sa yo pa konnen, moun pa pale de sa yo pa konnen, e moun tou pa di yon seri de bagay pandan se tan ke jis w ap di yon bagay pou fè yon moun plezi. Se menm jan lè w legliz, le dirijan ap fè w repete yon bann priyè, kòm nou t ap di dènyèman, ou tonbe repete. Pandan se tan ke nan ou menm, si se ou pèsonèlman ki tap priye, ou pa tap di mo sa. Men le fèt ke yo repete l ba ou, ou repete l tou. Moun pa repete sa w pa konnen. Moun pa di sa w pa konnen. Le mo kalamite, wap priye Bondye, ou di Bondye gade m nan yon kalamite, nan Bondye vu la. Les significations de calamite, Bondye wè e manti wap bay paske ou pa gen kalamite, ou pa nan kalamite. Gen de priyè ki fose. Gen de priyè ke nou fè ki pa agreye ke Bondye pa tande l, se paske Bondye rann kont ke nap bay manti nan sa nap di a. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 38 di. N'est-ce pas la volonté du très haut que viennent les maux et les biens? Ou wè 14 jenn gason sa yo ki sot pèdi lavi yo la a.

E lè byen. Lè mo, se m-a-u-x, ki se sengilye de mal, ake tout mal yo, ni byen yo, se volonte Bondye k fè yo egziste. Nou pa pral fè deba sou sijè sa a, sou tèks sa a. Men, nou vle montre ou ke pou n te pale de kalamite, paske ou konn non kalamite, se Bondye k lage l. Tout pwoblèm, ou konn lwa nan yon pwoblèm, se Bondye k ba w pwoblèm nan. Petèt, Bondye ka ba w pwoblèm nan pou li kapab wè fwa w, wè nivo kwayans ke w gen nan li menm. Paske la bib la di Dieu a tou fè pour un but. Dieu a tou fè pour un but. Petèt ou gen dwa ap soufri. Se Bondye k lague w nan soufrans lan, men Bondye gen but a. Bondye konn rezon an. Ou gen dwa anpil moun la. ki kalifye ki alò ki aplike nan pwogram Prezidan Biden nan. Men yo tout afè yo byen fèt wi. Tout afè yo byen fèt men yo pa janm kalifye jiska prezan. Yo pa janm ka resevwa email la jan tout moun ap di a. Ase gen vagabon kounye a yo fè jèn email tou wi. Paske yo pran woulib sou tout sa, tout sa ki egziste. Pandan y ap pale de imel, imel, imel la, vagabon pa wè anyen pou l fè, li di banm fon jèn imel. Kantite moun ki aplike, k ap tann imel la. La jwenn de twa k vin priye. Men pa bliye ke, Dye a tou fè pou en bi. Gen de moun ke Bondye, Bondye Triye, mete sou kote pou l pa bon nan pwogram Biden nan. A wi. Gen moun ki kalifye, ki gen tout afè l men Bondye pa vle se nan sa l ale. E gen de moun ke Bondye pa vle vwayaje menm tou. E sa map di la se sof emisyon yon ti pwomnad nan legliz ki pa gen enterè ekonomik nèg ap pot ba li wi kap di sa. Ou konprann? Kap di gen de moun ki pa bon nan pwogram nan, se pa bon l pa bon vre, men se Bondye k bloke l. Paske Dye a tou fè pou un but. Tan pou w pral di se kouzen m la bak te fi l pou mwen, se matant mwen, se tonton m, se yon frè, se yon mennaj, se yon mari. Bondye bloke l. Paske Bondye ti aske se li k jwenn glwa a, se li kap fè w ale. Se li li blokel paskel vle se li pou di k fòw pati. Men kòm se pa sou sa nap pale nap pale de kalamite. Kalamite a fò aprann konnen kisa k on kalamite. Gen de moun ki vrèman nan kalamite. E si w ta konn moun sa yo, ou t ap wè w pa nan anyen. Ou t ap wè w ap byen pase. Gen de moun. K ap rele kalamite. Men si l ta yon moun ki nan kalamite, se de men l t ap met nan tèt pou l wè jan l grannèg, jan afè l bon, jan l ap byen pase. Ou konnen ke konn gen kalamite yon moun ye ladan l, li leve maten, li pa wè enterè non pou l bwose dan l. Paske apre fin bwose dan l, pa ekri sa l pral pran. A midi, li di kèt, jiska prezan l poko jwenn anyen. Li inè l, dezè l, twazè l, sizè di swa. Jiskaske l rive nan lè pou l al kokiye kò l pou l dòmi. Menm dlo Menm dlo s on liks, sitou kounye a, paske pi gwo sezisman m te fè, se yon sachè dlo m wè k vann ti gout. Wi! A, li te 3, kounye a, li te 3 pou 5 gout, kounye a li yon grenn pou di gout. Sètadi ke m te sezi, e lè sa a, m te oblije achte l mwen menm. M te oblije achte l. Paske nan sitiyasyon m te ye a, fò m te bwè yon konprime. M te oblije. Konprann? So, sa vle di ke, e gen de bagay, mo kalamite a, il fò ke yon moun konn egzakteman Sinifikasyon sa l vle di. Gen de moun k ap jete manje, li, si w pale l de kalamite, de fen, ou grangou, ou gen pwoblèm sa, li p ap ka konprann li. Pa egzanp mwen menm, si yon moun pale m kalamite pou l manje, m pa ka di m, m pa konprann li. M pa konn ki kalamite pou m manje. Men, m ka gen yon lòt kalamite. M ka gen yon lòt kalamite. Imajine yon moun ki leve, ki gen 2, 3, 4 timoun nan men, li pa gen anyen pou l ba yo. Li pa nan yon kalamite? Kote li ale a desant li fè. Yo fè manje devan l nan, yo pa ka ba li tou paske si yo ba l kote pou l dòmi ak timoun yo, pou yo ba l manje tou. E lè yo gade moun sa, menm manje l pa ka bay tèt li. Alò, li pa nan kalamite? Moun nan nan kalamite. M panse ke nou ka ap swiv mwen. A tou moman m ap chanje de pozisyon. Se lè la. Tanperati a pa anfòm. M oblije ap chèche kote paske gen kote w ap wè m parèt tou nwa. Men, emisyon ap fini kanmenm pou Guipo. E, ap di ke, chak moun gen ti kalamite pa yo. Men, piga nou foure, chak moun gen ti pwoblèm pa yo. Men, yon ti pwoblèm pa yon kalamite. Paske, lò di kalamite a, lò di kalamite a, son pakèt bagay, wi. Pafwa moun yo konn al nan jèn nan, yo leve de men yo nan met nan tèt yo, yap rele Bondye, yo nan kalamite. O ki kalamite sa map pase Senyè, ou gèlè pa wè m. Se malè piblik ki se repan su yn kontre. Sur une ville. Fasilman yon kalamite pa sou yon grenn moun. Se sou yon vil. Se sou yon kontre, sou yon zòn. Pou mwen menm, e kalamite a, li plis ke sa ke nou di la. Se yon malè ki frape. lè patikilye. Tankou sa nou sot ap pale la, ti mesye sa yo ki sot mouri la, yo pat swete nan kalamite. Yo pat swete fè pati de kalamite. Men yo viktim de kalamite. Yo viktim de fè ya, so ki vin nou kalamite pou nasyon an. pou pèp la pèp kanapè vè pèp debisi tout bagay sa yo pou rete konsa wap gade yon pil jenn gason kap boule anba kawoutchou se la jistis de zòm ki ne pa sèl de Dye Men, nou pa pral jije sa k, nou pa pral jije ni moun ki mouri yo, ni moun ki brile moun yo. Men, kalamite a, lè w ap pran mo kalamite a, moun legliz ap repete kalamite, fò moun legliz la ka toujou repete kalamite, men fò l nan kalamite. Fòl konn sak kalamite a. Se pa nenpòt ti krik ti krak nenpòt ti bagay piti pou di son kalamite. Nou diw deja yon kalamite se malè piblik ki se repan sou yn kontre sou yn vil. Se gran malè ki frap lè patikilye. Twazyèmman, se nwizans, se katastwòf, se akimilasyon de pwoblèm ou de debwa. Se sa ki ka yon kalamite. Sa ka rive w nan kalamite. Men gen anpil moun k ap priye Bondye yo nan kalamite, yo pa nan kalamite. E kòm nou sot di w tou, kon gen bagay ki rive w, se se de fason pèmisiv. Se bagay Bondye pèmèt rive w. Se Bondye ki otè yo. Nès pa la volonte di Trèwo ke vyèn lè mo e lè byen. Jeremi, Lamentasyon de Jeremi 3 vèsè 38. Mwen espere ke a pati de emisyon sa, n ap sispann mete kalamite pou yon ti pwoblèm. N ap sispann gen yon ti difikilte epi pou nou di son kalamite. N ap sispann paske nou razè maten an la, nou di nou non kalamite. Nap sispann paske nou leve maten an la nou pa gen manje pou nou manje pou nou bay timoun yo pou nou di son kalamite. Anfen, nap sispann lè nan legliz ap mande nou yap mande nou yap mande nou nou pa gen pou nou bay pou nou twouve ke legliz sa lage nou nan kalamite. Non. Si se nèg yo k ap mande w pou yo fè bagay pou Bondye, swa pou yo achte gaz pou yo mete nan dèlko nan legliz Bondye, swa pou yo fè yon kay pou Bondye yo rele legliz, enben di yo al kot Bondye. Paske kay Bondye se pou Bondye, Bondye ka pran swen lakay li. Bondye pa yon pòv, Bondye pap mande. E lè Bondye vle yon moun ba ou, ou pa bezwen mande moun nan. Paske Bondye pral mete yon bagay anndan moun nan, lap wè se ou ki devann, fòl ba ou. Bondye pa bay oken moun, oken vòlè, oken visye mande pou li. Abò, labib la di ke. E Bondye di ke lò e lajan est a moi. Lò e lajan sont a moi. Se a Bondye lajan, lò, tout byen ye. Bondye pa ka lage moun pou mande pou li. Pika w pran lè, pika w pran demand nèg yo kòm kalamite. E m pa swete tou yon moun bezwen kòb pou bay. Nan kòb nèg yo mande w pou legliz pou al mande Bondye kòb sa. Pase ke legliz la se pou Bondye li ye, si Bondye, Bondye konn tout kote ki gen kòb. Bondye konn tout kote ki gen kòb. E Bondye gen pouvwa pou l antre pran kòb nenpòt kote. E Bondye gen pouvwa pou l satiyèt nenpòt gwo chabrak, di l fon chèk konbyen mil, konbyen milye pote bay tèl legliz. Bondye gen pouvwa pou l fè chabrak sa a leve jodi a la, l di se nan legliz sa a l anvi ale. Lè l rive pou pouse a pouse l, pou l gen yon pouse ki pran l, pou l bay yon chèk anndan legliz la. Pa pran sa kòm kalamite. Paske si se Bondye ki lage w nan kalamite a, li gen posiblite pou l fè w sòti nan kalamite a. Se te emisyon sa a. Se te, m ta ka di, yon emisyon ki te prepare pa Madam Florence Présumé e mwen menm tou m te bay ti kouch, ti touch pa m nan preparasyon emisyon an e ki te reyalize pa nou menm nan staff yon ti pwomnad nan legliz yo e ki finalman prezante pa mwen menm Kesnel Fortuné ki te mete fizik mwen e vwa m o top pou m te prezante emisyon sa aprè midi a. Se te yon plezi pou m te avèk ou. Bondye beniw bon aprè midi e a demen jedi si Dye ve pou yon lòt emisyon similè Bondye beniw.